Aprè yon lòt gri refleksyon m fè, se kounya m reyalize lanmou sa se pi move plant ki te ka pouse nan jarden lavi m. Lè pouvwa lanmou ap manifeste e koz fè mal renmen mennaj frè m, m renmen l anpil e m dejwe kèlkeswa jwèt ki vini an pou m posede l nan vi m. Si l posib, vin a ede pou pranm elimine yon pòs de moun tankou l paske m santi nan mwen lè yon lè m sa twòp. M pat janm panse si m te ka renmen yon moun tankou l nan nivo konsa. M santi tèt mwen vle pati. A chak fwa map gad frèm kap byen viv ak mennaj li. Lanmoum pam menm kache ap manjem anndan. Li vale l di tou. Men m te panse yon lòt fason. Men e pa sa m ta vle freo. Men lanmou sa m gen pou li an pi bon pase m. Li fè m soufri twòp. Pi bèl nan istwa la e fanm toujou ap reyaji yon fason pou l fè m crazy. Sa m fè w kite fè m sa pou ou? Gen ka si m voye ou m di an mwen te kwè apre bon apre demen ti mennaj lan lavi.

Wi m kwè. Ou vle wè nan ki fason m vle rive ansanm avè w la jis? Wi m kwè. Ou gentan wè nan ki sans m vle di sa. Sa ka rive tan m ap di w lan w ap pran sa jan dwòl, w ap twouve l biza men.

Ou deja konnen Neyou se sèm li ye men kanmenm se pa paske l sèm nan pou m gen yon bagay pou m di l men sa pa rive ok bref. Ok banm banm poze w kesyon pou sa se yon bagay wap vin di m pou sa w fache.

Men relate m Roche, relate m! M pa ta pwal ap di yon bagay ki dezas de sa. Wi, se vre ou ka gen yon santiman pou mwen paske ou se sè Leyde. Mwen pa ta ap di yon bagay ki osi biza ke sa. Epi, ou di m ou gen anvi di m yon bagay, wap pran anpil tan. Jis relate mo a. M pa kwè sa ap deranje m.
Sa ka rive pou ou menm li pap deranje w men mwen menm li tap yon gran plezi pou mwen li pat deranje m men pa rapò de jan sa m pral di nou an jan bagay yo la m pa wè ooh kijan m ta reyaji ok so sa map di nou mwen menm m pase bòk yon moun bon m poko fin fini.

Fòk ou ni, e pa paske l sè m nan pou m gen santiman pou ou mwen di w sa. Eh, eskize mwen pou sa m pral di w la, men m twouve lanmou sa se yon lanmou sanwont.
Se vre, ou menm ou ka di l sanwont, men mwen menm li pa sanwont. Yo toujou di, depi moun nan gen santiman pou yon moun, kanmenm fò l arive di l.
Mwen pa kont opinyon non, paske yo toujou di santiman pa gen limit, sa ka rive ou pa ka dijere l. Men, mwen pa renmen sa w ap di m nan ditou cheri. Mwen, e ou konnen mwen men sè w. Pa gen, mwen pa p kite sè w pou yon pòt bagay la non cheri. Se vre Naija renmen Sèm men fòw konnen santiman fanm nan li diferan. Olye de renmenm ta fòw fè santiman la pase pou tèm damou pou tèm bòfrè ou m tap pi renmen sa paske wè sou ligne ou ye lap pa renmenl ditou kòm ok map pran egzanp ki trè klè. Mete nan plas ou se ou ki te madanm mwen epi sè w la te vin di li renmen m, kijan w t ap reyaji? M pa pran yon lòt tèm non, Nina m ap fè w degaje, tande, tande, m ap fè w degaje konsyans ou ak pwòp tèt ou. Si k sa, ka sa ta prezante devan w, kijan w t ap reyaji? Kijan m t ap reyaji? M t ap reyaji yon fason, men kanmenm, ah! M bay sa vre. Koulye w vin aseye. Mwen menm. Fè w konnen se yon santiman m gen pou ou. Tande byen. Mwen pa kont santiman. Men m di w sa vre. Mwen gen tan gen yon moun mwen fè pa bò kè m vre a. Mwen pap ka remèt li ankò. E sa k pi gwo pwoblèm nan, ou se sè mennaj mwen. Sneh, m pa twò serye nan sa w di a non. Èske se tant ou vin tante m oubyen sa s on prank? Poukisa Nadia m ta Jis m gwen santiman Kounya wap fèm ri Pou m gwen santiman pou ou Pou m vini M rele w Ade Li se yon bagay M tap rele w lakay ou Te gwen frè m Men
Di m èske se sè w ki pou teste m Ooh
Naydè Ah. Nouvel mwen move m pa wè sam ta diw ankò sem ta voye m testew poum vin testew fò konnen sou santiman m gen pou ou. M diw sa m pa kont sa nan kont li. Se vre ou pa kont li men mwen menm a chak fwa lèm wè w m santi m paka sipòte ankò m ta renmen

Ou tou pwofite sou feblès yon fanm pliske yo toujou di ke fanm se yon bagay ki fèb anpil pou n tou pran pretèks pwofite sou feblès yon fanm non. Banm di w.
E anfèt ou se bòfrè m.
Banm di w ok. Map tou pwofite m banm ti bòfrè w.

Mwen nan pou pwòp sèl mwen nan. Mesye. Bagay sa vreman bizar wi. E lanmou sa m paka konnen se nan tout lanmou sa m se nan sa lanmou san pou sè a pou mwen. M poko janm ka kwè bagay sa tou. Eske se pa yon prank? Pa teste ou reziste m men. Kòm antouka m fè mye de mwen menm m pa kwè. M pa konn apre sa. Mwen renmen nenpòt, pe nenpòt fòm, menm si li te sèl, pa sèl, m pa t ap janm kwè paske m wè li di anpil mwen menm. Pa gen moun ki ka fè m kite l. Men kè m apati ak li men li pa apati ak lòt ankò.